Mezanmi koman nou ye fòm dim ke aktyèlman la mwen Montréal mwen egzakteman m ka di douzyèm avni e kremazi m pral moutre nou yon ayisyen e nèg yo ap fè lòbèy la Montréal ka nan eta gad gason yon bilding nou pral antre 37 37 kiyès ki pa konn 37 37 nou pral rankontre Will yonn nan milyonè ayisyen gen la isi a. Donk bon bagay Wil frèm kòman nèg ye mezanmi bon fòm moutre moun yo de la tèt o pye donk bon salye moun yo salye piblik la bnswa Salye se Boss Ben Show all the way Men timoun ki kityè ou mèt pale franse jan ou vle Wil egzat sa vle di yon de pwopriyetè de limèb 37 37 donk ki fè ke di kou Boss Ben m a aple si maten pou fè yon ti video pou pase te vwa pou moutre lè jòt ki travay nan sèt kominote la Wi.
Men sa fè konbyen tan anviwon? 8 ans qu'on est ici en fait. On est propriétaire du 11e et du 12e étage. 8 ans. Oui.
Mais valè pale ayisyen yo pale de ou. Men son vrè milyonè ou ye vre wi. Ou fèm? Respect bro. Anben an ale nou moun. Mwen pral moutre nou la. Sa vle di ke m bezwen yon lòt ayisyen ki aux Etats Unis ou konprann ki Canada. Gen de nèg yo fre. Bon sanble yon blan. Manti. Li di manti.

Pou ka jwenn moun yo la pou travay. Ok. Donk pou moun ret tann ou tou de tanzantan. Bon bagay. Sa vle di la nou an 37, 37 kremazi. Exactement. La se Senmichèl ou Monreyal nou? Sa se Senmichèl isi. Senmichèl ok. La ou nou pral monte la. Ok. Wi nou pral monte. So guys ou menm ki ap gade la, bon bagay. Donk ok, nap monte. Wi nap monte. Sa vle di ke ou menm ki ap gade la pa bliye ke nou pral wè bagay des Ayisyen ki ap travay.

Corporation.
Sa se se se non pa ou. Se non, se non pa m ki sou mwen la. Sa fè 8 an la. 8 an. Ou plake non la. Oui, exactement.
Mezanmi, Ayisyen gade pou wè. Mwen yon jenn gason Monreyal kap fè lòbèy. Sa vle di, o m m pa pale twò fò. So, sa vle di tout la, ki sa k gen la egzakteman? Eksplike nou, nan pa chavon. Sa vle di, se nou menm ki yo wè m si ki fè yon kòporasyon. O debi se ke yo di, se nou menm ki te okipe tout plas la. Ok. Men depi Covid la, kòm si nou frape pa Covid la, donk nou lwe biwo yo. Ok. Sa vle di gen plizyè moun. Okontrè, gen yon moun ki te vin la talè a la, pou l wè plas la menm. Sa vle di ki l t ap chache yon fason kòm si pou l gade ki lokal, ki kote l ka lwe. Ok sa vle di si m konprann byen la a se la lè yon moun rantre ou k jwenn kòm si sekretè ki la epi epi si pa egzanp mwen menm la a Monreyal m ta renmen lwe yon biwo m fè kòb kòmanse yon biznis ou gen aksè pou m lwe biwo. Ebyen an n fè yon tou pou w montre nou ou eksplike nou egzat ok la a se yon ti sal datant ok. Sa se ti sal datant la pou yon moun vini.

Sa vle di ke si moun nan lwe biwo la, pa egzanp, Boss Benz lwe yon biwo la, Boss Benz ap fè yon ti re-meeting li la, sa vle di m ka chita la alèz. Chita la alèz, ou gen yon nonm deja ki al lwe. Ki al lwe, ok. Waww. Fò m montre moun yo. Waww. Sa se yon televizyon ki la a. Bèl bagay wi. Waww, guys. Se byen. Lè Ayisyen ap fè bèl bagay, mesye, fò n felisite. Sa vle di ou menm ki Monreyal la, k ap fèk kòmanse biznis ou. M ta renmen konnen, yon moun ki pou l lwe yon biwo la, èske fò moun nan, e, fò l gen kredi? Kisa pou l ye egzakteman? Fò l gen yon estanda, m ap di, fò nou mete, nou mete yon estanda tou, paske nou mete yon pwotokòl. Fò moun nan kòmsi vle yon biwo anpi se yon pwofesyonèl pou l ye tou. Donk otomatikman pou l ka travay de fason adekwat anpi pou nou kreye yon ekosistèm pou ke tout moun ka travay anpi nou echanj sèvis ant nou tous kwa. Wa, bon bagay, bon bagay.
Se tout sa n ap gade la se biwo? Tout biwo nèt.
Waw. Gen 27 biwo la. 27 biwo?
Wi.
Waw.
Nice. Ok. Ok, sa se, ok. Sa se toilet de fi isi.
Nice.
Wow. Epi ba, ba, sa da klas nan menm la. Ba, ba gen jwet la. Ba, yo santi bon menm jak met yo. Wow. Bel bagay. Sa se depi moun nan lwe biwa la tou te pa gen akse la toilet sa la tou. Bon bagay.
27 biwo ou menm ki ap gade la pa bliye ke ou ka e.

Anplwaye nou komsi pou sèvis nou te konn bay, sèvis entènèt, tout bagay sa yo nou te konn fè. Men sa vle di pou covid la la nou oblye nou kanpe? Nou oblije kanpe, gouvènman bloke tout moun nan nèt tèt chaje. Ooo. Nou pa menm ka travay. Waw. Se teletravay kounye a ye. Ok ok bon banm moutre moun yo guys nap gade la waw se se mwen menm renmen wè lè ayisyen parèy mwen jenn gason ap fè efò ap travay pa menm efò sa kite efò dèyè waw gadon bèl vue la Gade anba la. Sa vle di ke ou menm ki ap gade la, ou se yon jèn gason Monreyal lan la, ou ta renmen gen yon ti biwo la a 1500 dola, 2000 dola, epi sa ki te pi la gen anpil bèl bagay ki vin avè l. M ta renmen ou rele, m pral bay nimewo telefòn nan. Rele, m ta renmen nou kraze telefòn nan jan n konn fè l la. Ou menm ki nan lòt peyi etranje tou, gade pou w wè Ayisyen. Mezanmi, moun Etazini yo, e pa sèl Etazini non, mwen menm, moun Monreyal yo fè ti jalouzi, men gen yon vil milyon nan Monreyal la tou. Men ki nimewo telefòn la kounye a si yon moun.

Sa vle di tout gen biwo a moun nan jis mennen bagay li. Wi li mennen afè li. Sa se kizin nan. Tout an kwa tout an bay de tout kalite bagay. Non men pou te di la verite Will se premye fwa m antre la e premye fwa m antre nan yon biwo ki gen tout bèl rason konsa. Pou di bon verite m pase anpil kote Etazini men m poko wè gwosè sa. Sa vle di kizin nan la moun nan vin a manje la l chita ap manje. Waww. Waw. Men, si w ta gen kèk antreprenè la, ke l te Etazini nan nenpòt peyi isit ki ta vle petèt vin envesti avè w la, èske w open pou sa tou? Wi, trè trè open menm, Fedime. Sa men gran sal yo konn fè osi nan pawòl la, se pou sa lòt la se ti sal yo gen menm. Woo, waw. Sa vle di ou, ou gen 8 an, ou gen 8 an la ou depi w la? Wi, 8 an. Men m konnen, m konnen.
Men m konnen, e pase 8 an. Waw, guys. Anyways, sa vle di wout wap gade anba a la, te moutre moun yo sa, se otowout 40 lan. Otowout sa se pi gwo, se pi gwo otowout, e la otowout sa koupe Kanada an 2, pou moun ki pa konn sa, se otowout 40, lè w pral Ottawa l chanje non, men sa se Transkanadyen. Donk, pandan, imajine w pandan wap, imajine w pandan w la, ou nan konferans wap gad bèl view sa, bèl bagay hein. Vwala, meni se, moun ki ap gade la sa, wap gade ba yon lè sa, de mwen si m te ka fon zoom, se stad olenpik lan, pou lòt moun nan lòt peyi yo, e an gade, sa se egzatteman stad olenpik lan k la, gade view a la, e m bal, ou vil di la, centre vil la, la downtown nan.

43 21 Se 37 37 boulva Kremazi e gen plizyè biwo onzyèm etaj Sa se sal teknik? Sal teknik ok Waw monchè felisitasyon men jenn gason kap travay la nan kanada Sa se data center ayisyen an? Ok data center ok ok Bèl bagay. Telefòn nan se 438 336 43 21 ou menm ki Montréal ki ta renmen lwe yon biwo la ou ta renmen rantre an kontak avèk yo pase wè yo nan 37 37 boulva kremazi Sa se biwo pam nan? Ok, sa se biwo pam. Mwen renmen lanp sa, jan lanp sa yo ye. Bèl bagay. Sa vle di ke a se biwo bòs la. Waw. Hello. Sa va? Waw. Oh, sa vle di, gade tout sa ici. Waww sa vle di ou tou gen kafeterya paw guys mezanmi antouka waww mwen sensèman ou konn sam renmen lè map gad jan de bagay sa yo se nan menòt etranje n konn wè yo lèn gade nou ayisyen yon jèn ayisyen ki reyalizel m toujou di si yo fèl nou ka fèl tou wi wi mwen tou fon ti chita avèm la m ta renmen e pandan ke nap di moun yo telefon nan se 438 336 43 21 m ta renmen kounya la wil ou espire yon jèn gason. Talè avan m vin la gen yon nèg ki di m li fèk rive Kanada bagay yo pa bon. Bòs Benson m ta renmen w ban m konsèy pou m make it pou m avanse. Ki konsèy ou ka ban yon jèn la petèt ki Chili, ki Brezil, se sou ou pa t fèt ak tout sa yo? Non, se klè e nèt. Ki konsèy ou ka ba yo?
Imajine w nou kòmanse, nou grandi a Sen Michèl, sa vle di imajine w ke nou te vle montre ke se posib ke yon jèn nwa ka reyisi tou. Sa vle di se yon bagay kòmsi m toujou ap gade lè Bòs Benchou ap fè show, Bòs Ben toujou di kòmsa ke Ekout, nenpòt sa yon moun wè, si w vle reyisi, ou travay pou li, w ap ka fè l tou. Se yon bagay ke m believe, m kwè ke se posib de fè. Sèl bagay kòm si yon jèn nwa ki bezwen travay avèk siksè, avèk yon travay pèseverans, m kwè ke w ka reyalize tout rèv ou. Men pa janm kite yon moun kite rèv ou tou, kansele rèv ou, oubyen pa di ke se pa posib, ke se pa rive. Non, ekout, tout lè gran, on kòmanse kèlke pa. Ou konprann sa m vle di w la?

Le plus souvent dè moun yo te pale de Senmichèl, yo wè yon lòt bagay. Sa vle di la a, ou se yon modèl de reyisit pou yon jèn ki nan Senmichèl. Pale avè m. Sa se klè paske se kòm si m montre ke Senmichèl li posib, ke yon moun gen dwa sòti Senmichèl pou w vle rive ou rive. Donk se te la rezon menm pou lakèl ke m te bezwen fè l Senmichèl tou. M te gen dwa al fè l Santrevil, m te gen dwa al fè l nenpòt kote men m te bezwen montre ke le fè ke m sòti la a, nan Senmichèl la tou,

Epi se a koz de sa rèv li kraze paske li ap tande sa moun ap di. Ekout, la kritik se yon bagay kòmsi ou dwe pran bon kote a tou, se yon bagay kòmsi ou dwe pran kritik la pou fè w fè plis efò nan lavi a tou. Toujou ke w ap wè ke nenpòt sa w ap vle fè a, w ap toujou gen de kritik. Ekout, m sonje gen yon fraz Steve Jobs di, Steve Jobs di konsa, If you wanna please everybody, go sell ice cream. Even that. Sa vle di si w vle al vann ice cream, menm si w ap vann ice cream lan, gen yon moun w ap jwenn, moun nan ap di w konsa kareman, a! Ice cream sa mpa renmen flavor sa ou imagine ou
You're right Ou imagine donk sa vle di otomatikman Pe enpòt sa ou vle a men just mete focus la epi travay la wap wèl rive man. Kòman ou santi ou nan biwo sa a? Paske mwen menm sensèman wap do mwen renmen vue a Paske la eske vue sa a li motive ou kisa sa fè? Anpil anpil anpil anpil anpil paske se kèk choz ke Li enpòtan, mwen m te bezwen kòmsi chanje mit ayisyen an kòm kwa ke yo di ayisyen toujou gen yon bagay de medyokrite ou byen de, ki asosye a yon bagay ki piti ou kwa ke se swa, non, m te vle jis kraze mit sa. Sa vle di ke lè yon moun wè yon bagay ke kòmsi pou l di a sa se pou ayisyen. Mwen menm la blan lè blan vin la, je te jure li pa janm panse se pou mwen li ye. Li pa janm panse se pou mwen, yo toujou panse se yon lokatè m ye ou byen se yon moun ki just like this like that. Li pa janm panse ke se pou mwen, se pwopriyete mwen ye isit la. Donk sa vle di, se a dream come true, sa vle di yon kote ke ou menm ou vle l, ou ka reyisi. Mwen reyisi la, se lansanm de tou lè biwo ke jete, je mi isi. Sa ma koute 4 pwen 5 milyon jous an renovasyon. Se sa ke je mi isi. Donk ki fè ke di kou, sa vle di m te bezwen ke lè yon moun vini, yon kominote a pou l ka wè ke a, lè w ap mande yon blan yon kòb, ou ap mande nenpòt moun nan, tu as ou menm nivo osi.
Que tu es capable de reussir, tu es capable de faire les choses de la bonne façon et que ou gen dwa fè li, anpi ou gen dwa rive tou. Ta une ta chans ici, c'est ici. Ou wè nan mè sa, je veux donner, je veux, je veux aider les gens à cross the street. Sa vle di, ede moun nan kòm si travèse. Sa vle di, je veux être ce, ce vaisseau ou byen ke m ka kenbe men moun nan, m di a bon, nou travèse lari ansanm. Sa vle di m ka ede moun nan rive kote l vle rive a.

Antouka monchè sensèman ou enspire m e pi si gen kèk ti jèn petèt ki ta bezwen kominike avè w dirèkteman m konnen li pap fasil a telefòn men yon email eske yo ka follow w tou sou rezo sosyo? Wi sou rezo sosyo wi.
Sa w gen? Sa vle di m gen Facebook mwen, m gen linkin, willexat sa vle di yo mete willexat, linkin rezo sosyo sa vle di ou gen Instagram ou gen tout bagay nèt. Eple willexat lan pou yo paske m vle pèp la follow w. Wlexate kòm egzakteman.

Sa vle di eseye kom si avanse, epi no matter what wap toujou jwenn dekourajman, wap toujou jwenn moun pale w mal, se yon bagay ki klè. Ou konprann sa menm jan an moun ap toujou di ti pil gwo pil, don't worry about that, ou konprann sa menm jan an, sa vle di kalite moun kap pale bòs menn mal anvi bòs menn stil. Stil, stil, stil, sa vle di sa pa janm anpeche w pou otan ke. Ou siksè son siksè story ou ye men komsi ou pa komanse konsa men sa vle di lè moun ap pale kwè dèk di byen di mal men at di end of the day you did you did it. Fòm di sa pandan ou pale de mwen banm tou konfye sou sa sa gen 8 an depi ou gen la mwen menm gen 7 an depi map fè chom nan sa vle di ke m te konn ap tande pale de ou men se si ke ou li pa janm di vrè bagay ou konn sa m vle moun yo eseye konprann.

Sa vle di ap fè ti pil kopi. Pa janm gen whatever sa w ap fè a Boss Ben ke moun pa pale de yo. Prese, prese, prese. Son son bagay ki klè.
Sa vle di anpi yo pa pale moun ki pa fè tou. Wi. Sa vle di si w, se paske w ap fè, w ap deranje. Se sa, vwala. Yo pa janm, se pou sa an kreyòl yo di w yo ayam voye yon wòch sou mango vèt. Mango sou mango. Sou mango vèt, sou mango vèt yo toujou voye l sou mango mi. Paske se toujou ou menm ki viktim. Anpi plis kou ap avanse tou. Wap fini pa konprann ke nan anwo triyang la, gen mwens moun ki ap la. Wi, se vre.
Li pa fèt pou moun tout moun.
Sa vle di moun ke ou avè yo a souvan gen de moun akote ou ki jalou de ou. E fò yale.
Wi, fò yale.
Gen fwa yo di ou Bondye retire yon moun bò kote ou pa konn pou ki rezon. Ou pa konn pou ki sa. Paske gen konvèzasyon ou pa tande. Gen konvèzasyon ou pa tande, li menm li tande. Epi fòk klè sa vle di gen jalouzi, gen jalouzi nan tout epi sa m gen kòm pwoblèm ak pwòp kominote nou se ke yonn jalouzi lòt, nou gen fòmil krab la kòmsi ou ske ap tire lòt dèyè men m kòman non, sa vle di mwen m kont sa, sa vle di se ra ke w ap wè ke mwen menm mwen devan yon sèn ou ske m ap eseye di, fò w rive la pou konnen m by the way, mwen m kòmsi moun pa gen aksè a mwen menm konsa, se ke m twouve w tou ke kounye a fò m plizoumwen mete m deyò. Pou m ka enspire jèn demen. Vwala. La jenès de demen.
Paske sa w ap di an se tèlman enpòtan paske e sa m wè la a mwen menm li enpresyone m. Sensèman premye fwa m antre nan yon biwo ki gwosè sa epi vi sa yo. Sa di ke w ap enspire yon moun paske jodi an ou gen kòb la ou gen l pou ou si w pa enspire moun. Steve Jobs e nèg sa a Steve Jobs li mouri la kounye a men li enspire lòt moun. A grav. Jounen jodi an ou kite Ayiti a 3 zan ou envesti 4.5 milyon la a pou fè sa konsa. Ou te ka envesti yon ti ba an Ayiti. Klèman.
Men pale m de peyi an la. Men gen gen men envesti an Ayiti tou. An Ayiti tou nou gen yon biznis de fè siman. Ke nou fè lòt bò a. Sa vle di. Mwen te ka envesti plis toujou. Wi toujou plis. Konjou ti peyi an la.
Kisa sa di ou? Sa vle di. Yon mesaj.
Aktyèlman Kanada. Non non e Ayiti.
Ayiti se ke ayiti fò nou mete la diplomasi de kote nan sans ke fò nou diaspora ta plis entegre li pou kòm si diaspora ka mete yo ka pèmèt diaspora vin ede peyi a tou donk se kòm sa m wè li an ayiti paske moun ki la yo kòm si pa vle vrèman peyi a vanse si w wè peyi a lan eta li a se yon kesyon de politik. Maladie. Sa vle di si w mete yon vrè prezidan, demen maten ou pap tande bagay gang de rue, ou tande bagay kòm si gang kap kontwole, kidnapping, bobin. Tu wè sa m vle di? Sa vle di si yo mete Boss Ben prezidan demen maten, bobin! Bagay sa pap mache. Ou tande bagay la, ou sèmante a midi, a inè tout bagay fini. Frèt. Se biza hein. Sa vle di, yo te di se te Jovenel ki te pwoblèm nan. Men li mouri, bagay la pi rèd. Bagay la pi rèd. Sa vle di, sa montre w tou yon mesaj ki di w ke. Se moun yo lòt bò ap pale peyi a mache. Men bon, nou pa ka kòmsi antre twòp lan detay paske nou pa la pou nou fè politik pou nou tou. Donk sa vle di kounye a nou la pou nou enspire moun yo men se ke a la baz, se ke un peyi se konstwi a de lenteryè. Si w ka se yon ze de leksteryè se ke se w manje ou bal manje l. Si l sòti de lenteryè se yon pousen ki ne. Donk sa vle di fò w konprann. Waw waw, redi sa ankò.
Eksplike moun yo sa. Si w ka se yon ze.
Se ke se manje ou pral manje l. Sa vle kase l deyo a se manje ou pral manje l. Ou byen l brize. Men se ke sou sa ou al kase de lenteyè ou son pou sen ki net. Sa vle di ok banm di moun yo valè ou di pou sen gen moun ki pap konprann byen. Sa vle di depi se andan l kase sa vle di son ti poul. Wi yon ti poul. Yon ti poul ki soti. Ki net poul ki soti.
Sa vle di whatever sa wap fè a pa panse ke se le monde de l'exterieur ki va konstwi l pou toi. Waw. Ton peyi sa konstwi de lenteyè. Se ou menm. Se ou menm ki dwe konstwi l. Pa janm panse ke se lot moun Kabal fon bagay pou ou, se pa vre. Se kom lafrik, se kom si gen plizye peyi an afrik. M tre prezan an afrik, sou o mwen 22 peyi. Ke m gen biwo m prezantman a Brazavil. Depi o mwen 7 an mentnan. Sa vle di depi 7 an ke m Brazavil. Wa imajine ou ke lafrik anko son bagay ki boulvese m lem we kom si afriken yo ap kite lafrik. Pou ale a l'oksidan, men tandi ke nèg yo, moun, moun de l'eksteryè ap kite peyi yo pou ale l'Afrik. Menm menm jan an Ayiti.
Sa nou ye konprann.
Sa vle di, defwa m konn pran avyon pi m sezi paske m se sèl nwa lan avyon an ke pral an Afrik. Defwa m mande moun yo eske m konn twope avyon. Ou konn sa w di a m renmen sa wi, ou di w se sèl nwa. Menm si w grimo, nèg k ap pran pòz yo grimo yo menm ou grimo. So Will banm di w nan men ou di m pandan w vin isi a 3 zan bay yo pat fasil m konnen ou leve sen michèl nan katye sen michèl menm katye a ou fè sa 85 mil ou envesti di m yon bagay ou sonje nan vi w petèt ou te sot lekòl petèt yon lè yon bagay yo pat bon pou w bagay sa make nan vi w ki pouse w ki fè w pa janm abandone men ekout sa vle di m kwè se pèseverans la kwayans an swa menm sa vle di fò toujou kòmsi epi Se pou sa ke m ap espire jèn jodi a ke e et un mentor pou eux autres, kenbe yo lan men pou ka travèse sa m aprann ta lan vi mwen m ta renmen ou aprann li bonè. Se sa ke m ta renmen yo transmèt. Sa w aprann ta nan vi w ta renmen yo aprann li bonè. Nan yo bonè. Paske se pou sa m ap kenbe jèn demen jodi a, si w gade souvan m ap ede jèn demen yo travèse

Sa ka fèt isit la donk ou ka fèl tou. Yes. Ou konprann sa vle di?
Si yo fèl nou ka fèl tou. Si yo fèl nou ka fèl tou.
Epi moun ki swadizan gen kòb yo, se pa pou anyen, sa vle di moun yo pa pi entelijan pase w, se pa vre. Epi souvan si w gade le CGI de ce monde, le Steve Jobs, le Microsoft, le Bill Gates, tout sa, nèg sa yo aba yo pa pase de nulle part. I'm sorry sa vle di ou menm ou ka fèl men se jis ke fòk ke 1 ou ka gon moun bò kote ou ki ka di wi ke se posib ke ou ka fèl ou wè nan menm jan dèfwa ke e ou pat gen sa ou menm m pat gen di tou sa vle di se se nan tèt mwen bagay la ap mache kòm si san sa rè ou wè nan menm jan m sonje nan lekòl nan HEC de Montréal m kreye sant entrepreneurship la jiska ojodwi sa egzis tu konpran epi m te avèk alenteryo alenteryo t ap fini metriz li m ap fini bak mwen epòk sa epi alen ap di m konsa Will Mwen di kèt, kòman pou mwen ka konprann nou lan Haute Etude Commerciale epi pa menm gen yon kote yon sant entrepreneurship menm? Epi pandan se tan Alain di an nou pase l ansanm menm. Men bagay sa se te tout an anvègi yon pakèt pwoblèm li te sòti a. Chak fwa nou dwe al lan konsèy administrasyon an, moun yo plen janm mwen paske yo di kèt men nou wi nou lan yon pakèt Théorie bagay wap di bagay ka mache. Après 3 ans bagay sa fonksyone. Epi tout nèg yo recteur a di a m te kwè lan ou, m te kwè ou tap rive. Se konsa bagay la pase. Will m vle di w yon pawòl la e ou gen 8 ans depi w la e 8 ans lè w te lè w te

Se ke o mwen nou la pou nou ede jenès la, api nou bezwen kreye yon ekosistèm ke se yon antre de lòt, sa vle di ke nou tout ka reyisi, api plas sa a se yon plas ke m bezwen lè yon nwa la chita la, li di kèt se yon nwa ki genyen li, mwen menm m ka fè l tou. Mon but dans la vie c'est de créer un empire pour la communauté ethnique de demain. Se tou. Monchè mèsi anpil banm al bay moun yon ti vu la. Guys e ou menm ki ap gade la. Ou pral montre deuxième nan? Ou pral montre deuxième nan? Pa gen pwoblèm. Ou menm ki ap gade la, gade yon biwo. E m vle w konprann. Lè w lè w gade sa, ou chita ladan l menm jan m te nan yon Rolls Royce epi m di yow si m chita ladan l m ka genyen l tou. Sa vle di lè w antre anndan yon biwo konsa, biwo a sanble kòmsi se yon penthouse jan yo rele bagay la. Sa vle di la ou gendwa fatige lè w tou lage kò w la. Sa vle di ann gade guys. Poukisa w pa ka genyen l? Ou se moun tou. Sa vle di si jounen jodi an Boss Benz moun ke li a se paske m travay. Ou panse il y a 8 ans de cela m pa tap gen aksè sa. Sa vle di si w ka gade l la w ka genyen l tou. M vle ou menm ki anba live la voye love epi pa bliye ke telefòn nan mezanmi m vle nou kraze telefòn nan. Bon Christian gen bagay nan men l. 438 336 43 21 438 336 43 21 e telefòn pou rele. M ta renmen w vin wè. Ou konn konsèy m pral ba w jèn la? Si w vin lwe yon biwo la, menm si w t ap peye l 3 mil dola, men lefèt ke w la a, ou pi pwòch siksè a. Paske la a, ou la a, w ap kwaze avèk yon bann moun ki pi devan. Si yo fè l, ou ka fè l tou. Gen kote w al lwe biwo, menm si w lwe l 5 mil dola, w ap fè echèk. Paske la a, w ap jwenn tou depi y ap bay. Ou la avè m wi la a wi. Enben, nou prale, n ap kontinye montre moun yo bèl bagay. Se jan de bagay sa yo ki pou motive moun yo. M ap fale w pou w wè. Bèl bagay sa yo, lè w ap gade yo a zye w, ou ka fè l tou. Ok guys rele nan telefòn nan epi al swiv Will tou sou Instagram nan se moun sa yo modèl de reyisit sa yo pou nou swiv si wap swiv moun sa yo wap make it kanmèm monchè m renmen comperation nan jan li jan li jan li ekri a bèl bagay bèl bagay bèl bagay monchè bèl bagay sa vle di la ou ou sa se onzyèm etaj onzyèm ou pa nan douzyèm nan sa vle di ou gen douzyèm nan tou la wi wi bon kounye a nou kote nou pran tout nou pran tout wi.

Mezanmi oo. Sa vle di nenpòt moun la, menm si l te Etazini, ta renmen vin envesti avè w la? Envesti. Sa vle di la m gen kèlke Ayisyen ki milyonè la. Mesye n ap gade bagay yo. Master B, mesye n ap gade bagay yo la. Si nèg sa yo la ta vin envesti yon detwa milyon la? Waww. Waww. Gade mezanmi. Antouka e nèg ki gen kòb yo. Doktè Peterson, e mezanmi nou wè bagay yo la. Sa vle di nenpòt nèg ki gen yon detwa milyon la ta bezwen vin fè yon biznis la.

Ok bon banm moutre moun yo guys ou menm ki Montréal sa vle di ou ta bezwen yon espas konsa 37 37 sou kremazi a ou menm ki son bizisman sou bezwen fè yon antrepo sa gen 7 ans la depi Wil genyenl la telefòn nan kòman moutre map ban nou m swete ou menm ki ap tande video sa si w gen moun ki son bizisman di pou l rele nan 438 336 43 21 m konnen m pral kaze telefòn nan. E a tout senyè tout onè. Gad yon bèl espas hein. Antouka e dènye etaj la sou 438 336 43 21 men e di Christian fòl manje anpil pase moun yo pral kraze telefòn nan èsel gen whatsapp sou li? Wi li gen whatsapp wi. Ok ebyen menm telefòn nan depi ou met 1 devann lap bann whatsapp la nenpòt lòt bizismann tou ki nan nenpòt peyi ou ye la ou ta renmen vin envesti Rele will chita avèl la di monchè m ta renmen la map gad bayo la m ta renmen vin envesti anba avèw la e kisa kap gen donk bèl bagay donk an sa vle di ou gen 7 ans la wap peye wap peye tout bagay setan wap peye ou banm vanyan avèl antouka guys mwen m renmen wè ayisyen kap travay konsa bon egzakteman la nou gen E m kwè ok la moun yo ka wè bagay sa va la la se rantre sen michèl la se egzakteman wòp si n ap gade byen la se rantre sen michèl nou kab gade la wè kristòf kolon sen tibè sen deni de kilomèt bon enben si n ta gen yon dènye mesaj n ap bay la men poukisa ou pran de ou te pran de etaj non sa vle di m te vin jwenn opòtinite pou m te ka achte isi a dezyèm nan se pou sa m te achte onzyèm nan dabò api douzyèm nan te vin prezante yo te ka vann. Achte l 1 an apre. Ok. Donk sa vle di anba m gentan yo gen 8 ans, sa m gentan gen 7 ans. Ok. Se konsa m vin achte yo.
Ok. Enben antouka yon dènye mesaj pou nou fini wè l. M ap di w felisitasyon epa gen de moun se lè moun nan pa la y ap felisite l ou y ap y ap tann pou yo ba yon jèn gason tankou w. Bon se si yon jèn gason tankou w se nèg ki nan karantèn yo la. An bon tan sa vle di ke si w fè l m ka fè l tou. Klè. Klè klè.
Anpi m ap ede w jodi a. Wi. Mwen ede w jodi a. Se nan yon prensip li ye. Non non nou pa l pran tout kontak yo la a wi. Pase kontak yo la a ba lè nèt. Sa vle di yon nimewo telefòn epi yon dènye mesaj? Sa vle di jenès la nou la pou nou, nou la pou nou sèvi nou, on est ansanm. Se se fòmil sa ke m bezwen mete nou, se ke nou ansanm pou nou travaye nou la men dan la men pou nou ka rive pi lwen. Ebyen bon bagay frèm. Mèsi anpil. Mèsi. Guys map fini live lan konsa poum di w, gen telefòn pou rele Christian kounya pou pale avèk Will se 438. 336 43 21 Ou menm ki ap gadem la a gade vue sa gade tèt ou e m swete ke ou bezwen jan de mantò sa yo yon nèg ki gen 8 ans depi li ap fè sa a la a sa vle di sa se vrè m konnen Montréal ekskizem map di sa gen moun ki pap kontan gen anpil moun se fake yo ye yo tout gen foli antreprenè genyen k menm di yo o rantre pou y ap antreprenn vri yo yo pa gen anyen Gen anpil nan yo pap regle anyen serye, men yo pran pòz yo, men tono vid yo se yo t fè bri. Nou konnen Boss Benz, otomatikman Boss Benz se, fòk m fon ti vire tèt mwen, yo gen dwa di m pa la. Otomatikman Boss Benz se mennen vide, mennen moun sa yo ba ou, sa vle di moun ki gen konpetans. M byen di l, nou sot di l talè a la, si m pat travay, jounen jodi a la, m pa tap la. Sa vle di ke travay nan vi w. Epi gen de moun, jan Will sot di a, Bondye retire nan vi w, se nòmal pou yo ale, vrè moun yo, yap rete. Pandan ke wap laye, wap laye ble a. Gen fake moun yo yo prale vrè moun yo ap rete ou bezwen yon mantò ou bezwen yon moun ki gen plis ke 8 ans konprann ki ap travay konsa ou bezwen yon moun pou di kòman ou fè achte bilding sa rele Will wè telefòn nan non pam se Jòm J Bens Bòs Bens si yo fèl nou ka fèl tou nou te an dirèk depi Montréal nan St Michel la Jezi pi fò love you guys alright. Hey, ou menm ki ap tande m la, ou ta renmen achte yon kay, oswa vann yon kay nan Florida? Ou bezwen yon mansion tou wi, sèl moun pou rele se Rose Gachette. Bòs Ben di w, sèl moun pou rele se Rose Gachette. Ou wè telefòn nan, 321 368 26 41. Bòs Ben di w, nenpòt tip de kay ou bezwen achte pou vann, ou bezwen mete achte yon kay pou mete l nan Airbnb tou, Rele Oz kounye a, 321 368 26 41. W ap viv Monreyal, Kanada ousinon nan zòn avwazinant yo, ou p ap travay, ebyen nou ka ede w. Excellence Plus c'est une agence de placement spécialisée dans le recrutement et placement de personnel. Ou ta renmen gen yon djòb a tan plen ou a tan pasyèl?

Hey, ou menm ki ap tande m la, ou ta renmen achte yon kay oswa vann yon kay nan Florida? Ou bezwen mention tou wi, sèl moun pou rele se Rose Gachette. Boss Ben di w sèl moun pou rele se Rose Gachette. Ou wè telefòn nan 321 368 26 41.

Alo! Sèl animatè a, kote w ye la nan vil la? Monchè, m nan Queens la, man. Eske w konn yon bon restoran ayisyen m ka al manje menn? Ou konnen m pa moun bò isi a. Ou konn pran gout tou brother pam? Ebyen gout test wi. Kisa? Kiyès ki mouri? Gout test! Kisa?
Gout test! Sèl animatè nan vil la k grangou nan eta sa. Ah men bagay sèl animatè sa poze. Adrès la se e.
Teksem adrès la, pa banm ni pape teksem ni paske ou konnen m pa moun bò isi a. Ebyen ok boss la, m pral voye, m pral voye, m pral voye adrès la pou ou. Pran lanbi pou mwen, pran lanbi mwen bòs la, pran lanbi. An, bòs Ben's ou pat konnen? Mezanmi tande nouvèl sa, nan Queens, New York City pi gwo restoran ayisyen genyen se Good Taste. Adrès yo se 229 tirè zewo 2 Linden Boulevard. Telefòn yo se 718 276 46 19 www Good Taste. Catherine dot com Oh mezanmi e pa poun sou ligne Ay di fòm fè ligne sa la tou E bon ya k bon konsa Ha bon Jean Marie pa bè konn gou bouch li Humm M santi m lakay mwen. Isit la nou fè maryaj, batèm, kominyon, birthday, antèman tou wi.

Kote w ka gen chans genyen yon bèl kay ki vo anviwon 700 mil dola us andedan Vivi Mitchell la. Ou tande byen? Andedan Vivi Mitchell la. Pa tande, Vega, repete, Belzon. Vin pran prim pa w la, avan li gen tan twò ta. Epi, se pa sèlman kay y ap bay, gen yon bann lòt pri ankò, tankou 400 mil dola kach nan pòch ou, epi machin, televizyon, telefòn, elatriye. Pou plis enfòmasyon, monte kounya sou www.megamaison.com oubyen rele nou kounya nan 34 34 67 20. Megamax, Mega Maison, si w pa jwe, ou pa ladan l!
Bonjou tout moun, kominote ayisyèn nan, mesaj sa se de mwen menm Alex Diogène, se optisyen, prezidan de Vue Net Montréal Nord. Donk, map pase nou mesaj sa pou mete nou okouran de tout bagay, tout swen ke nou genyen ki kouvri pa gouvèneman. Pou moun ki sou èd sosyal ki gen asistans èd sosyal yo, egzamen de lavi nou yo peye, kouvri sou kat dasirans maladi ak tout kat ble nou an. Donk, pa jennen nou pou nou rele pou nou pran randevou pou nou prezante nou pou nou verifye sante zye nou ou sante zye timoun nou yo. Tout timoun, dayè, anba de 18 an, yo kouvri sou kat asirans maladi. Donk, si nou gen timoun nou wè l pa wè byen, zye l ap grate l, Rele nou mennen timoun nan vin fè egzamen de la vue. Konsènan moun ki gen stati refijye yo, pwogram de sante federal enterimè la, nou se founisè akredite. Donk, sa vle di ke nou pap peye 75 dola pou egzamen an, men nap peye sèlman 15 dola pou egzamen an. Rès la kouvri pa gouvènman federal. E pou skiè de linèt, nap peye antre 30 dola e 70 dola pou yon pè de linèt.

Èskew te konnen, ou menm ki ap viv o Kanada, nan nenpòt sitiyasyon w tonbe a, ou bezwen yon bon avoka, lèw pale poul ka konprann ou, rele kounya Mèt Jean François Segui, telefòn li se 514 814 72 01. Ou di imigrasyon, bon nan zafè imigrasyon, Mèt Jean François Segui se yon pi bon avoka ou ka kontakte. Ou menm ki bezwen rantre o Kanada, ou menm ki o Kanada, kap chache yon jan, Pou legalize tèt ou, rele kounye a, Mèt Jean François Segui, telefòn li 614 814 72 01. Bòs menm diw sa nan moman an malgre tou se ou k nimewo 1 wap sonnen yon lòt jan tout bagay tou nèf diw sa. Malgre tou malgre tou mwen vin renmen w ankò mwen vin renmen w pi fò.